Hello hello mes amours se Dayou Guys jodi a m pote yon nouvo video pou nou Video jodi a se yon story time Kote ke mwen pral divize l M ap ba nou li an plizyè pati Li pral kòm si se yon feyton Paske se su ke m ap lage chak 2 ou 3 jou pou nou Pou m ap eksplike nou eksplike nou Paske se yon istwa ki vrèman long Se yon trè trè trè bèl eksperyans Se sur ke gen moun kap viv eksperyans sa menm jan avèm. So mes amours map kite nou enjoy tandem nan nap tounen back tou. Sigi avèk videyo a. So mwen anvi rele istwam nan notre aventure. Sa k fè m di m ap rele notre aventure paske se yon pou mwen se yon bèl aventure ki pase nan istwa sa. Se yon trè trè bèl aventure ladan ou tire leson ladan ou jwenn anpil bèl bagay. M ap itilize 2 pèsonaj pou istwa sa pou le moman se ap 2 fi gen youn k ap rele Cassy gen youn k ap rele Cindy. Ok nan kòmanse istwa lan. Kasi avèk Sindy se 2 bon zanmi. Yo te rankontre nan nan yon lekòl klasik kote yo te yo te vin pase yon egzamen dadmisyon pou dènye klas yo ki se te filo. Se la ke depi sou lakou a yo te kòmanse ap pale, konvèzasyon bagay sa yo epi yo vin sone pou yo antre pou yo al fè egzamen dadmisyon an. Epi yo tonbe nan menm sal, yo chita nan menm ranje, yo konpoze ansanm, apre tout moun fè chemen pa yo. Tan pase, lekòl la potko ouvri, Kasi avèk Sindi pa t gen oken echanj telefòn ki te fèt, yo pa t kwaze. Epi, Kasi se yon moun ki renmen zanmi anpil anpil anpil. Li pa t ka tann pou l te tounen antre lekòl la, pou l te al fè rankont Ansanm avèk Cindy. So, lekòl vin ouvri, tout bagay vin prepare. Se te yon lendi maten. Nan tèt Cassy, li pa konnen si Cindy te bon, but li te espere kanmenm li t ap kwaze ansanm avèk Cindy. Epi se konsa, nan lendi maten, lè Cassy vin prale lekòl lan, li kwaze avèk Cindy k ap desann moto k ap rantre lekòl lan. Epi, youn te kontan wè lòt, yo te anbrase, epi yo antre lekòl ansanm, sou lakou a, drapo monte, epi yo antre nan klas. Yo chita menm kote, se konsa, echanj pawòl kòmanse fèt, lòt, len ap mande lòt, sa k pase, ou vin fè filo la, ki bò w te lekòl, bagay sa yo, se konsa, echanj pawòl, ni Kasi, ni Sindi, yo te lekòl nan, nan yon lekòl, mè, nan lekòl katolik, bagay sa yo. So se konsa vin gen yon aventure kap dewoule ant Cassie ansanm avèk Cindy. M pral baw yon ti do mes amours, nap kontinye avèk istwa lan talè. So ok guys, m bwè dlo a. Ok se konsa aventure lan kòmanse ant Cassie avèk Cindy, yo byen, se al nan rekreasyon ansanm, Fè foto, fè videyo, pataje kont Facebook, vin gen yon bèl aventure kap dewoule entre medam sa yo. Epi tout de kou, vin gen yon malentendu, yo vin fache, sa vin fache pou yon bon ti tan, epi egzamen filo vin rive, Cassy al konpoze, Cindy al konpoze, yo pat konbyen toujou. Epi sak pral fè Cassie vin pale ansanm avèk Cindy pa telefòn, se lè ke yo bay rezilta li pat ka kenbe sa pou l pat rele Cindy pou l te mande Cindy èske l te bon. Epi l rele Cindy, l mande Cindy èske l bon, Cindy bon, so vwala ke Cassie te vin. antre Kanada pou l al fè etid inivèsitè li epi Cindy te still Ayiti so anpil tan pase Cassie Kanada potko janm gen yon pale ant li menm avèk Cindy so kelke mwa Cassie te deside tèks Cindy sou Facebook epi li di l salut nou konnen peyi nou nou konnen moun yo pa on ay vrèman. E pa tout moun bon gen moun ki pran randevou chak jou epi de twa jou vin pase Cindy vin reponn Cassy le moman ke Cassy ta pral nan yon klas epi Cassy di Cindy kite nimewo telefòn ou pou mwen map tèks ou lè ke mwen tounen sot nan kou se konsa Cindy te fè lè Cassy tounen soti nan kou li tèks Cindy bagay sa yo yo pale. Medam sa yo gin yon amitye antre yo, yo te mèt te fè 1 an, 2 zan, yo pa pale, lè yo pale, ou konn tande gin moun kòmsi lè yo pa pale, lè yo pale, li wont lòt pa ka gade lòt, pa gin sa nan mitan yo. Yo te mèt fè 1 an, 2 zan yo pa pale, lè ke yo tounen vin pale, se kòmsi pa t janm te gen anyen ki te pase, yo alèz tankou pa t janm gen anyen ki te pase, epi se moman pou y ap eksplike tout istwa ki te pase an absans yo amitye youn pou lòt. Se konsa amitye an te ye antre 2 medam sa yo, but e pale, pale, tout tan se pale nan telefòn, pale, moun sa yo konn ap fè yon pil pap, pale nan telefòn, eksplike dè istwa, eksplike, eksplike bèl istwa, eksplike dè moman yo pase, eksplike eksperyans yo, se konsa amitye an te konn ap dewoule ant Kasim ak Sindi. Mwa desanm vin rive, Kasi te deside antre Ayiti pou l ta al wè manman l, zanmi l, fanmi l, bagay sa yo. Kasi antre Ayiti yon samdi, yon ti samdi je kwa, epi nan lendi li al wè Cindy. Lè moun sa yo kwaze, oh my God, se te fèt! Fè videyo, manje ansanm, fè bèl foto, sòti, al wè lòt kondisip yo, lòt ti zanmi gason yo genyen, al wè yo bagay. Se te fèt lè moun sa yo te kwaze Ayiti. M pa bezwen di ou kòman yo te achte lari yo. Se sòti tout jounen, al nan pisin, ale nan Epidò, ale nan bagay. Anfen, se te fèt. E mwa janvye te vin rive pou Cassy te retounen Kanada, li pat tounen paske te vin gen yon pwoblèm papye l te sipoze regle epi li te li rete Cassy fè janvye, fevriye, se moman sa yo li vin ap konseye Cindy pou kite travay lan pou al fè etid paske li te fini pran rezilta filo li te al fè yon travay li pat antre nan inivèsite. Epi lap konseye, lap dil, Ann al nan inivèsite, ou fin travay ase, ou fè kòb, ou fè paspò, ou ka mete yon viza, ou ka bagay, ann ale nan inivèsite, bagay sa yo. Epi li te, li te ankouraje, nou ale, nou toujou soti chak jou, nou regle papye yo, tout bagay ok pou li. Epi, bon, jèn fi an, tout bagay ok pou li. Epi mwen, nou te vin, nou te vin antre ansanm. Nou vin antre ansanm, kounye a nou tou de, Vin ap viv Canada. Siw ta renmen konnen kòman kòman vi nou ye pou Canada aktyèlman vi Cassy ansanm avèk Cindy kòmante anba video sa kòmante kòmante dim lage rès istwa la ou ta renmen konnen kòman aventure sa ap dewoule ant Cassy avèk Cindy janm di nou an se yon istwa ki vrèman long ki reyèl paske se yon istwa ki 50 pousan imajinè 50 pousan reyèl. Kòmante, kòmante anba videyo a dim ou ta renmen fin wè rès istwa lan map patajel ansanm avèk nou mes amours. Mwen pa t vle fè videyo a twò long, se la ke map mete yon fen avèk videyo a, mèsi avèk ou menm ki deja abone e mèsi avèk ou menm ki pral abone, mèsi paske w like, mèsi paske w kòmante. Kite yon nice kòmantè pou mwen anba video a pou m ka ankouraje pataje nice histoire lan ansanm avèk nou cheri m yo se te zanmi paw Gayou nan ap yon lòt fwa nan yon lòt bèl video pa menm lòt bèl video n ap kontinye avèk epizòd notre aventure lan paske m ap janm di nou an m ap fè l tankou yon feyton m ap lage l pa epizòd m ap eksplike nou etap pa etap tout sa k ap pase ant Cassy avèk Simdy E menm si ta gen lòt pèsonaj ki antre map fè nou konnen. So mes amours nap wè lòt fwa m te kontan avèk nou bye.